O papa Bondye, jiskilè map sispann pase mizè? Eske se mwen menm kap mouri pòv Bondye? Ooh tout ti mesye nan zòn nan gentan gen kòb yo mwen menm m ret la ap pase mizè men yo di m lajan se lajan dyab li ye m pa vle al foure men m men m genlè ap oblije foure men m nan dyab la wi paske m pa ta renmen mouri pòv vre non Bondye. Black banm dou zanmi pam black banm dou menn vle wè lèw malere menn lèw malere chou ye menn m chonje lèm pat gen kenn ti mwayen m pat kanpe sou anyen menn humm gen de seri jenn gason nan zòn nan lè ya gadem yo rim gade kounya eyo kap fè chen lakay mwen menn gen de pafwa m kouche map domi madanm mwen ap relem deyò a lap dim. Apre zanmi ap rele m. Kounya m gen zanmi a goch a dwat wi sa k fè sa paske m gen kòb menn depi wè w gen kòb menn ou son lòt moun menn. Se pa manti vre non son love depi wè w gen kòb menn ou son lòt moun wi menn. Gade jodi a fè n 3 jou depi n ap bwè la menn kite kay mwen m ap bwè la paske m gen ti mwayen menn. Si m pa t foure menm menn lan lajan dyab la menn pou m t al nan dyab sa menn m t ap echwe wi menn. Hee lajan dyab sa itil nou wi menn Mèsi paske w te mini m menn paske ou son bon zanmi si w arive mini m lajan dyab la paske w son bon zanmi menn Gen anpil zanmi ki pa tap fè sa pou ou non menn E konsa la menn humm.
Se jan mwen a la, jan mwen a la, refleksyon pa m, apre m fin kouche a la, se foure men m nan lajan dyab la. M pral oblije al kay Blak la la pou Blak mennen m kay ti granmoun nan, Son Love t ale a la, pou m wè sa ti granmoun nan ap lage nan men m la menn. Epitou sa, m pa pran reta non menn, m ap tou fè l la menn. Paske jan nèg yo ap vire nan zòn nan mta renmen vire konsa tou menn. Si w wè m ka fè sa pou ou black la paske w se zanmi m, m konn zanmi menn. Depi w wè m di w m zanmi w m zanmi w ata lanmò, lanmò k pou separe nou. Gen nèg k ap batay a gason pou fanm mwen menm non. Kounya la ou pran madanm mwen m ap kite fanm nan paske si l konnen w se zanmi m li pa ta dwe pran w. E magal ka ou pap janm rive tou menn ah ou se zanmim menn ou se zanmim amò baz amò sak pou fèm lèlmi avèw m poko wèl non menn mwen avèw amò baz nou la jiskan Bondye pa vle ankò menn. M renmenm tou m renmenm tou fèm love m renmenm tou m pap ka lèlmi avèw non menm si se te ta pou fanm plis bagay la ye pou fanm ki te ka fè nou lèlmi Bondye fè nou gen mwayen fanm sot sou nou fanm antre sou nou fanm sot sou nou fanm antre sou nou paske depi wè gen mwayen menn Wap tou gen anpil fanm. M pa pè pou fanm men. Tankou lè m te konn nan zòn nan lontan lè m wè yon nèg ap vire avèk yon fanm m di oh se li lè gen maji li fè djab lal nan djab manti wi menn e lajan an menn paske nèg yo toujou chache bwase lajan menn tout nèg nan zòn nan ap byen vire m te konn ap mande kòman ap fè byen vire konsa e kounya m wè e lajan tande menn ey ann ale tande menn. Kiyès la? Kiyès k ap frape pòt la? An, antre non. E ou menm Don nan, antre non baz. Ou mèt antre baz. Wa monchè, ou konnen. Depi se ou a, enben frape pòt, ann e t ouvè pòt ou antre menn. Kay, kay ou l ye baz.
Don nan, don nan, sa kap fèt la menn? Gen anpil tan nèg pa pale wi menn. M pa wè w menm menn. M pa wè w. Ou pa ret sou mwen menm. Sa k ap fèt menm? Kouman lavi a ye pa bò kote pa w baz? Esplike m baz, kouman lavi a ye? Ki jan m ka ede w? Zanmi m ou ye? Jan w wè mwen menm, m gen yon nèg rete m lan konsa, tou nenpòt bagay ou vle m ka ede w. Wa chonje m te pale avan deja menn, ou pa ka ret pòv konsa, ou pa janm vle tande m. Di m non menn, ou vin sou dosye yo baz? Ou lage m! Ha ha ha! Mesye! Ou lage m! Pi bon zanmi m te genyen nan zòn nan e te Blak menn. Gad kijan Blak lage m menn, sa k ta di sa Blak? Sa ta diab ou fin ale lan diab ou gen kob ou ta lagem iihaa mesye pa gen zanmi vre non menn pa gen zanmi vre ou lagem nèt black a monchè m pat janm panse sa de ou non menn m pat wè w tap fè yon bagay konsa non menn gad kijan w lagem ou pa janm brimen m mèt rele w telefòn ou sone w pa prann a monchè. Bon zanmi pa yon pa ka fè bagay yo konsa monchè. Waw mon amour se pa depi dat m konnen map tann jou sa Jou sa chérie se jou sa pou m wè mwen avèw lan yon tap nap manje nap bwè e nap bo chérie waw baby Depi lèm te diw mwen renmen w lan cheri ou pat janm kapab konprann mon amour kem renmen w te toujou met lavi a difisil pou mwen gen de pafwa m relew ou toujou dim ou okipe ou komsi te panse kem pat renmen w cheri mwen renmen w em gen lajan dodo pou nou gate mon amour waw m santi m kontan cheri mèsi bondye m jwenn gran jou sa jounen jodia se jou mwen avèw. Nou arive nan sanm nou sou yon tab nap byen pase baby. Sa w di la menn, sa w di la, kijan m lage w la, m pa lage w non menn, e pa lage m lage w non menn, e kòd la vin pi long ou konnen. Kòd la, nèg koumanse vin gen fòs, ap fè fòs sou kòd la, kòd la koumanse ap kèk may gentan koumanse ap kase ladan l, li vin alonje. Eyy si se di m lage l m pa lage w menn e kòd la t long baz ou konnen menn nan moman sa gen de bagay fò w mèt zanmi yon nèg depi w kòmanse gen ti mwayen de malere pa ka viv menn e pou nèg chache chache gran nèg parèy ou menn sa m vle menn sa m vle w mèt antre kò w nan lajan sa w pa vle. Sa m pa ka vanyen pou ou menn. A Son Nov m plis baze m kounye a paske Son Nov gen mwayen m gen mwayen nou ka fè wout baz. Mon amour mwen menm tou dodo m toujou panse sa men ou konnen cheri fanmi m manman m papa m yo pa ta janm vle ou konnen yo pa janm konnen yo pa janm vle ou pa janm dakò bagay konsa cheri fò w konprann mwen tou cheri e pa renmen ke m pa renmen w. Men, konprann mwen, manman m, papa m, e m gen yon lòt ti frè m, li pi piti pase m, men li konn tire kou sou mwen. M oblije fò m obeyi ba yo, yo plizyè cheri. Waw cheri, jou sa w t ap tann nan, li rive jounen jodi a doudou. Mwen se pou ou, ou se pou mwen cheri ou ka fè sa w vle avè m doudou waww m renmen w anpil tou e m ta renmen nou rete la pou n viv. Banm djoublak la, n kite kantik pran pawòl, m vin la jodi a la menn e di m vin dou menn pou w ka mennen m al kot bòkòt ale a, bòkòt te ba w lajan? M bezwen al kout bòkò m ka pale a dyab la wi menn. M pral fè oblije foure kò m lan san tou wi menn. M pral wè se nou jan kontra yo ye baz. Se nou kontra yo. Pou m wè si m ka antre menn. Paske m leve a granmoun, gen anpil bagay ke m konnen. Gen seri kondisyon m p ap dakò fè yo non. M pa gen madanm, m pa gen timoun. M pa ka bay tèt mwen granm maten sa non menn. M poko manje diri, ou konnen m pral mouri konsa.